Antouka, separe moun k ap goumen pa t janm fasil. Johnny antre l ap separe goumen, depi se kou Estrella atire m wè Johnny pran l. M pa konn si m t ap swiv sa, paske m t ap swiv tout ti detay. Tout ti detay konte. Epi pou n ale pi lwen nan sa k fèt lan, Johnny fè yon gwo erè. Erè ke Johnny fè, n va eseye konprann. W ap fè yon fason kòmsi pou pwoteje Estrella. W ap separe kòmsi ou pa vle misye koma avèk Estrella, ou pa vle sa rive lwen. Men si ke ou pa vle sa rive lwen, ou gen tan konnen ke e Alex te gen tan vin kote w, li te gen tan ap kesyone w, li te gen tan ap poze w pakèt kesyon. E ou te gentan sispekte, sa vle di misye son bagay li konnen ki koz ke li te ateri kote w. Men si kounya la ou rive nan yon sou lè lye, ou jwenn Alex avèk Estrella ki wap travay pou li a nan yon diskisyon, pandan ou konnen ke travay ki te fèt la, bagay kidnaping la, se ou menm ki te fè l, e ou pat konnen te gen moun ki te okouran, e yon moun vin kote w, li vin ap poze w kesyon parapò de tout sa k te pase yo. E ou konnen se ou menm ki te fè aksyon an. Ou menm lè w te gen zam sou ou, sa ke w tap fè? Ou tap kite zam nan anndan. Just separe goumen yo fini. Ebyen kounya la le fèt ke kounya la ou rale zam sou li kounya la, ou tou moun, ou tou fè l santi sa lap chache a. Ou tou kounya la tou bay verite de tout kesyon ke l tap poze w yo, ke ou okouran de tout bagay, ke ou konn tout sak tap fèt yo. Kounya Alexis menm ki sou menl kounya la ki gentan konprann tout bagay kounya la ou pa konn pou kiyès Alex ap travay ak pou kiyès ke l pap travay kounya lè l transmèt enfòmasyon sa yo tout moun ap tou vin konnen ok men kiyès ou ye kounya men pou kiyès wap travay men kòman bagay la jere kounya sa vle di ke pafwa nan lavi menm lè ou gen kòlè yo bòt ou kwè ou gen gwo san bòt ou gen gwo ògèy gen bagay ke w sipoze fè. Sa ki rele metriz lan aprann jere sa. But aprann konn lè pou fè aksyon ak lè pou pa fè aksyon. Ok paske apre chak reaksyon gon aksyon. Ok fok nou bat yon fason pou nou menm pou nou jere sa. Bon nou gen Emilor li menm ki pran desizyon li e li fèt ke apre tout diskisyon ke li fè ansanm avèk Eva. Ebyen Eva li menm ki pa deside bay Milò kòb ebyen kounye la se nan bif ke li ye avèk Milò, kounye a se gwo bif lap jere avèk Milò nan moman la, kote ke len yap di lòt mete sèkèy ou prè, len yap di lòt ebyen bif la la, len yap di lòt ou atakem nan blòk mwen, m atake w nan blòk ou, ebyen kounye la Milò li menm ki wè ke li sanse pèdi lajan sa kel tal fè misyon kote kel te kapab menm mouri nan misyon an. Ebyen ki deside anm rejwenn ansanm avèk Anabèl poul kapab bay Anabèl tout laverite poul di Anabèl ebyen men kiyès ki te voyel fè misyon an men kiyès ki dèyè tout sa kap fèt yo ebyen jan ke kòm ti bat bouch la ye antre Milo e Anabèl lan bon ou pa konnen si ke Ana li menm lap ret tande Milo avèk si ke li pap ret tande Milo gen moun Ki te kapab vin tande Milò. Men gen moun, pa rapò de sa ke Milò fè, pa rapò de jan bagay la ye, menm lè ke yo te ou, yo te bay Milò lèse pase pou l t al lakay li, men yo pa t ap janm kanpe yon jou nan dyaloge avèk Milò, yo pa t ap janm kanpe yon jou wè yon pawòl nan bouch Milò, menm lè l te pote yon verite, menm lè l te vin sove l, gen moun ki t ap mouri paske gen moun ki gen rankin pa rapò de sa ke yo fè l. ki ta pou pito ret mouri tan pou se Milò ki ta pou vin sove l, tan pou se Milò ki ta pou vin retire l nan yon danje. Ok, men pafwa yo toujou di w sa, pafwa moun ki lènmi w lan, lè w nan yon pwoblèm se menm li menm ki toujou prè pou l vin retire w nan pwoblèm ke w ye a. E pafwa tou, menm moun ki nenni w lan pafwa se pa li menm ki ta vle nenni w, men se yon moun ki anfas ou ki peye l ki koz ke moun ou wè k vin anfas ou a vin parèt elmi w. Pafwa moun ki vin fè w la se pa li menm vrèman k dèyè bagay la. Se pa li menm ki mèt koze a, se pa li menm ki manman aksyon an. Manman aksyon an pa janm parèt tèt li. Li toujou voye yon moun devan pou al pèsekite w, pou al fè w yon bagay. Ebyen se moun sa ke l fin pran voye devan, ki fin pèsekite w, ki fin domine w, byen domine a, ebyen se moun sa li menm nan e pi devan, selon jan sa mal pase, ki kapab vin delivre w, ki ka vin kote w pou di a entèl, jan ke w te wè bagay yo se pa konsa ke l ye. Ebyen men kiyès ki de l men kiyès ki pa de l. Se sa k fè anpil de fwa nan lavi zanmi m li enpòtan pou tande tout moun ok li enpòtan pou tande tout moun. Tande yon moun pa vle di ke ou mache sou sa l di w la. Tande yon moun pa vle di ke ou kwè nan sa l di w la. Men pafwa ou tande l pou pi devan lè ke w ta vin atann avèk sa tou pou w ta di ket entèl te gentan pale m. Pafwa l bon pou w tande yon moun pou w fè pridans nan lavi w. Si ke ou te konn, bon, tankou menm jan Gaulle toujou di, mache sou 13 pou pa pile 14, olye ke w al mache sou 13 la, pafwa gen de nouvèl yon moun vin pot ba ou. Gen de bagay yon ènmi, yon moun ou te pran pou ènmi ou pote ba ou. But, kounye a, ou pa, ou pa fè pridans sa, ou pa mache sou 13 pou pa pile 14 la non. Kounye a, ou tou fon fason, ou rete la nan 12 lan pou pa al nan 13 la. Pou, pou yon jou, pou pa vin gen entansyon pou ta pile 14 la. Ou tou rete la nan 12 lan. E pou kapab fè. Plis pridans pou ou kap pi bon pou ou, si ou te ka rete nan 11 lan l tap pi bon pou ou ok, pafwa moun ou wè ki vin parèt kòm ènmi ou di an entèl ou menm ki trayi m, ou menm jan map sèvi byen avè w, jan map dis byen avè w, jan map sesi byen avè w, pafwa se peye yo peye moun sa, moun sa li menm nan ki. zizil bat pou lajan, yon ti pantan pou lajan, ebyen yo annik ofri l yon ti monnen, epi ti monnen sa ke yo ofri l lan, epi yo ba l yon ti avangou nan monnen an, epi boum li pote boure l gentan al fè tout bagay. Pandansetan, pi devan apre misyon sa, li ka menm pa jwenn kòb sa. E gen moun ki konn menm fin fè yon misyon apre ki regrèt lefètke l te fè sa. Paske li pral di kèt poukisa m oblije detwi lavi entèl, pou yon ti monnen pandansetan, vi yon moun pa koute sa. Paske m wè gen anpil moun ki pa konn sa. Yo, bon, pou al te fè kantite sòm lajan ki te genyen pa gen plis enpòtans ke yon èt imen. Te mèt se te moun, yon moun te mèt te posede milya, te mèt te posede bilya, bon, li pa kapab kòm si gen plis valè ke yon èt imen, paske se imen an ki travay ni pou l fè lajan, ni pou l achte kay la. Ni pou l manje, ni pou l mete ekipman, ni pou l bagay la. Paske se ou menm ki fè l. Lajan pa ka travay tèt li pou kont li. Lajan pa ka fè tèt li pou kont li. Lajan pa ka travay pou kont li. Lajan pa ka fè tèt li pou kont li. Si lajan te ka fè tèt li pou kont li. Si lajan te ka fè tèt li pou kont li, m panse lajan kòmsi t ap janm te ye nan men moun. Li t ap kite moun ap itilize l, ap chifonnen l konsa. Te wè li tap di anben kòm yo chifonnenm twòp yo gaspiyem twòp eben ti kantite k de a ou mèt sèvi ansanm avèk li non lajan pa ka fè tèt li se nou menm lòm ki fè lajan se menm nou menm lòm ki antre ki pran yon aparèy ka mete pou nap pwodwi lajan pou nap koupe yo mete chif sou yo mete yon foto sou yo mete yon pakèt ekriti sou yo epi pi devan menm lajan sa nou pral pranl pou nou tounen l kont yon lòm parèy nou ankò. Yon lòm fè lajan, yon lòm pran li itilize l kont yon lòm parèy li akoz de lajan. Pandansetan, yon biyè 100 dola pa gen plis valè ke yon èt imen. Non, li pa ka gen plis valè ke yon èt imen. Li pa p janm ka gen yon valè, plis valè pase l. Paske se nou menm lòm ki fè lajan an. Se nou ki kreye lajan an. Lajan pa kreye nou. Se nou ki fè lajan, lajan pa fè nou. Ok? Fòk nou pafwa nan lavi, lè ke nou gon moun nou zanmi oubyen yon moun ki fanmi nou, fòk nou pa kite lajan fè nou fè desi de bagay ki kapab fè nou regrèt demen. Paske imajine ou, mete nan tèt ou, menm jan moun nan rele ou li di a map ba w tan kòb pou trayi entèl pou mwen, pou anpwa sou entèl oubyen pou tiye entèl pou mwen. Ebyen, eseye mete nan tèt ou tou ke menm jan entèl fè m trayi entèl la, menm jan tou entèl kapab. fè menm sa tou avèk yon lòt moun, li ka pi yon lòt moun tou pou lòt moun nan trayi m tou, pou lòt moun nan tiye m tou. Paske tout sa k vin mete rankin nan, tout sa k vin mete tout jan de bagay sa yo se jalouzi. Se jalouzi k mete tout vye bagay sa yo. Se jalouzi ki fè moun nan ap fè tout krim sa yo. Paske l jalou de entèl, paske l ta renmen nan plas entèl. Pandan nou tout t ap viv nou nan plas nou. Sa ka rive kote ou ta renmen ye a ou pa ka la, men priye Bondye, travay pou w ka la, e ou ka menm pi devan ke moun sa w ta renmen nan plas li a. Si w travay, si w travay ou fokis sou tèt ou, ou fokis sou rèv ou, ou jere tèt ou byen, ou jere ekonomi ou byen, moun ou wè k ap byen pase a ap di kèt m ta renmen nan plas entèl. Pwojè ou gen nan tèt ou, rèv ou gen nan tèt ou, ou ka depase moun ou ta renmen nan plas li a yo. Men non, nou plis pito rete chita epi kite yon moun itilize nou mal kont yon lòt èt imen parèy nou, kont yon bon zanmi nou ki toujou lè nou nan grangou an nan grangou an ansanm, lè nou nan pwoblèm nan nan pwoblèm nan ansanm, lè kè nou kontan nan kè nou kontan ansanm epi kounye a kite yon moun itilize w pou yon grap bouda monnen epi pou al fè pwòp zanmi sa mal epi pi devan ti monnen nan moun lan fini. Epi kounya la menm moun sa li menm li fè w konnen le jou ou ta ou pa fonksyone ansanm avèl li menm lap tiye w èske w wè wal riske vi w pou moun nan e kounya la moun nan li menm vin pran kontwòl lavi w li di w le jou ki ou pa fonksyone ansanm avèl li kounya lap tiye w le jou ki ou ta pa la fèl lap tiye w gad nan kisa kounya wal met tèt ou pandan w gentan rann moun nan yon sèvis ke w pat sipoze rann ou met yon gwo peche sou do w. wal detwi lavi yon moun ke w pat sipoze fè paske w pa kreye moun ou pa kreye moun ou pa konn kijan moun fè fèt se vre w tande yo fanm nan ansent li akouche l men non eseye met tèt ou di ket kijan yon moun fè pwodwi anndan vant yon moun hein pou w gade wè ti moun nan fèt tou konplè ak tout bagay nèt sou li kòman sa fè fèt pandan 9 mwa wè moun nan fèt ak tout tèt li zye tout bagay nèt. Koman yon moun fè fèt epi revouk li rete lap grandi Paske se to pa menm wè lè moun nan ap grandi se retou retou a entèl grandi Ahh se retou retou a entèl grandi Ou pa janm wè lè entèl ap grandi non pou di oh Ah ok wè la wap grandi non ou pa janm wè sa se retou retou a entèl gran entèl granmoun sou ou pa janm wè lè lap grandi. Ou avèl chak jou. E retou retou wè entèl grandi sou ou. Ou dòmi nan demen maten lè w leve w jwenn entèl chanje sou ou entèl gentan grandi sou ou. Entèl gentan granmoun li pa timoun ankò li pa tibebe ankò. Men si w pa konn kijan lòm fè fèt tou e sa w vle detwi lavi yon moun, ou vle pran yon gwo peche met sou do w. Ebyen nou gen Rosa li menm nan moman ki gon bout enfòmasyon nan menl de Eva ki gen video ki wè Eva kap fè diskisyon avèk Milor malgre ke li poko konnen bi diskisyon an men li santi ke gon bagay ki klòch dèyè sa kap pase e pa rapò de sa tou Milor te fè a tou kèlkeswa moun ki te wè aksyon sa ki te wè konvèzasyon sa antre 2 moun sa yo tap gentan santi ke gon bagay antre 2 moun sa yo ki tap fèt men ki rive nan wout ki mal fini pou yo. Ebyen, jounen jodi an la, grenn bagay ke mwen menm mwen tap di, li tap trè trè enpòtan pou Ana ta tande Milo kap vin di li. E kèlkeswa moun kap gade videyo sa, map di w sa. Kèlkeswa moun yo ki te kanpe pou te fè w mal, ou wè yon lè ki vin devan pòt ou, ki di entèl, mwen bezwen w pou m pale yon bagay ansanm avè w. Ret tande m. Ou ka pa vle l kanpe pou yo. Non, m ka konprann paske pafwa lènmi an vin ak yon vye pyèj pou pyeje w. Ou ka pa vle kanpe anfas li. Men di entèl, Ou mèt kanpe nan distans ou. Ban m 1 mèt senkant mwen vle 2 mèt senkant ou pa bezwen konnen. Ou mèt pale mwen menm m ap koute w. E grenn bagay ke m ap di w ki trè trè enpòtan. Si w te kapab anrejistre vwa moun nan k ap rakonte w la, l t ap bon pou ou. Ok, pafwa lè yon moun di yon bagay, li enpòtan pou w tande l. Li enpòtan pou w konprann l. Paske pi devan, ou gen pou regrèt lefètke ou pa t tande entèvyou l. Ou gen pou regrèt lefètke ou pa t tande l. Moun nan te mèt te fè tout sa ke l te fè la, tande l. E menm yon moun ou te nan relasyon ansanm avèk li, yon bagay pase antre nou, si ke l di, Etèl, m bezwen w pou m rakonte w yon bagay. Tande l. Ret tande l. Paske sa lap diw la pi plis, sa lap diw la pi enpòtan ke sak nan tèt ou a. Paske jalouzi a fè w mete tout bagay nan tèt ou. Jalouzi a fè w panse nenpòt fason. Jalouzi a mete tout kalite mit nan tèt ou. Men moun ki te la nan aksyon an, ke aksyon an rive l la. Tout bagay sa yo rive a men lè ke se li menm ki di w ah banm pale avè w kite l ret tande l kit li ta bo manti kit lap bo verite se sèl li menm avèk Bondye ki anwo nan syèl la ki konnen sa lap di w la si l manti ak si l verite orevwa tout moun bye bye alapwochèn nap retounen ankò pou yon lòt video.